Salut guys mwen kontan retrouve nou jodia map di merci a ou menm ki pral banm yon ti tan pou gade video sa please pa bliye abone ansanm avek chanel lan like kite yon komantè pouw ankourajem janm konn di an humm voye zanmi nou fanmi nou vin abone ansanm avek chanel la m panse ke yo pap regrèt map di merci. A ou menm ki toujou la sou chanèl la ansanm avè n ki te la depi o kòmansman sou chanèl la ansanm avè nou mwen di nou mèsi anpil e m renmen nou anpil m gen yon lanmou ekstra òdinè pou nou ok e map di byenveni a ou menm ki pral rankontre ansanm avèk videyo nou pa aza sou youtoub ou pral gade l e lè w gade l wap fin gade l apresa wap abòne ansanm avè n nap di w byenveni. Video jodi an se yon story. Story jodi an li pa li pa funny, li pa yon story ki pral fè kè nou kontan, men se yon story ki vrèman lè m panse avè l ki fè m tris ok. Se yon story ki vrèman fè m tris, se pi move moman m te pase lekòl. Pi move moman mwen te pase lè m te lekòl. ok li vreman fè chalè map swe tout sa bon pa gen problem map kontinye ansanm avek video story jodi an se an 2008 lèm tap fè mwayen 2 mta pral konpoze nan egzamen ofisyel Nan mitan ane lekòl lan, e nou te nan klas la, m pa vrèman sonje, apeprè te ka gen 15 ti fi nan klas lan, men te gen plis fi pase gason. Nou tout te alèz, nou te konn manje ansanm, jwe ansanm, bay blag ansanm. Nan mitan ane a, m gen moun ki nan, m gen timoun ki nan klas la, nan ti medam yo ki, m ka di ki fanmi m, e nou youn konnen nou se fanmi lòt. Ok. Nan mitan ane a, san ke mwen pa gen anyen ansanm avèk timoun yo, mwen pa fè yo anyen, m pa gen anyen ansanm avè yo, tout timoun yo, tout tifi yo leve kont mwen nan klas la. Tout timoun yo leve kont mwen nan klas la, yo ap joure m tout lasent jounen. M ap sot lekòl, lè m ap sot lekòl fòk m prese, paske si m pa prese, y ap swiv mwen, yo gen dwa menm koz mwen goumen ansanm avè yo. Guys, mwen te vrèman pa byen. M pase yon move moman. M tèlman te pase yon move moman. Fen ane sa m tèlman pase l m tèlman mal pase l m te panse m ta pral konpoze m pa t ap reyisi paske m vin rive yon lè nan klas la si pwofesè a fè resite leson mwen resite leson an yo fè l sèvi yon fawouch pou mwen mwen pa fè mwen mwen ta pa ta konn tout leson an M pran de kout fwèt nan men pwofesè bon m antrave pou pi rèd guys Mwen antrave yo konn di nou antrave Mwen antrave nan klas la M pa gen pèsòn moun ki pou kanpe ansanm avè m M pa gen yon pèsòn moun M pa gen yon youn ladan yo ki di a Se peche wi Men li pa fè nou anyen Poukisa nou oblije fache avè l M pa gen youn pa gen youn ki gen pitye pou mwen Tout sa m fè nan klas la pa byen. Guys, m vin rive yon lè m tèlman pa byen nan klas la, m tèlman santi m mal alèz nan klas la. Mwen ale, mwen te gen yon po, m te gen yon, yon, yon, yon, yon matmwazèl ki te kenbe kindègaten yo, ok. Ki te nan kindègaden yo, ki te vrèman apresye m. M pa konn poukisa li te renmen m konsa, men li te vrèman apresye m. Lè m anyen al kote matmwazèl lan, m esplike matmwazèl lan sa m ap pase, paske m gen dwa chita sou yon ban, tout leve yo kite m chita nan yon ban poukont mwen. E yo pa vle kite m ekri. Malgre m nan yon ban poukont mwen, yo pa vle kite m ekri guys. M gen dwa ap ekri la, yon pwofesè gen dwa ap bay nòt oubyen ap fè devwa, M gen dwa kòmanse ekri la. Tout kòmanse ap bat ban an, souke ban an. E m son ti fi, kounye a m poze. Lè sa m te yon timoun ki te tèlman vyolan, m te ka menm tiye youn ladan yo. Men sa vin fè m yon ti jan gen krentif, poutèt ki sa m vin gen krentif? Paske se pa 1, ni 2, ni 3 ki pa vle wè m nan, men se tout. Si pa egzanp gen 15 fi nan yon klas. 15 tifi nan yon klas, 14 leve kont li, sèlman li menm sèlman. Ann serye. Menm ke ou, menm ke w te konn goumen, menm ke w te Jet Li, ou te Van Damme, ou te lòt gwo aktè toujou. W ap toujou gen yon ti krentif kanmenm. Paske ou pou kont ou, ou pa gen pèsòn ansanm avè w. M vin gen pwoblèm, m pa ka ekri, m pa ka chita nan ban an pou m ekri guys. Depi m chita nan grenn ban an m chita ladan poukont mwen, depi m chita nan ban an y ap souke ban an, tout lasent jounen m nan direksyon an san m avè yo, al pote plent nan direksyon an kounya direktè a ranje sa oubyen sansè lekòl la ranje sa, li pale ansanm avè yo, pita m tounen pou pi rèd, yo rann lavi m enpwosib, yo rann lavi m enpwosib, m vin santi m pa ka viv nan klas la. M rive yon lè. M mennen manman m plizyè fwa nan direksyon pou yo, anyen pa janm mache, m vin rive yon lè m di manman m bon w konn sa k pase, bon si m pa reyisi nan egzamen an m tou pa reyisi m pa pral lekòl ankò. Manman m di non fò w ale lekòl, Bondye ap fè w reyisi, ale lekòl, sèlman lè y ap pale pa okipe yo. Guys, e pa okipe m ta okipe yo non, men lè yo leve nan kò w, guys, lè sa Lè sa a m pot ko menm nan ti gason. Ok. M pot ko menm nan ti gason menm pou m ta di m te nan yon relasyon ansanm avèk yon gason. Menm nan ti gason m pot ko ye. Timoun yo ban m tout vye non. Yo joure m, yo di m tout vye betiz nou konnen ki egziste. M vrèman santi lavi m vin boulvèse. M santi, m santi, gen de pafwa m pral lekòl, Pandan m nan wout la m byen pwòp men kou m pral rive nan baryè lekòl la kè m kase fap paske m konnen m pral jwenn apèsekisyon m pral pase on jounen lanfè on jounen nan lanfè m pral pase guys m vrèman pase on move move fen dane lekòl humm. Lè m al kote matmwazèl lan, ok, pou m retounen, m ale kot matmwazèl lan. Lè m esplike matmwazèl lan, m di l, m vrèman pa byen, paske tout ti medam yo kont mwen. Ti mesye yo, vrèman, ti mesye yo pa gen anyen ansanm avè m. Men tankou depi ti medam yo di yon bagay de mwen, yo fawouche m tou. Men yo menm yo pa fache ansanm avè m, men yo toujou fawouche m. M vin nan klas la poukont mwen. Lè m al kot matmwazèl lan, m esplike l sa, li di m ebyen oke pou w pa nan pwoblèm avè yo, bon kòm ou chita sou ou chita sou ban an, yo pa vle w ekri, mwen menm m reskonsab pou m ba w yon chèz. M ap ba w youn nan chèz nan ti chèz timoun yo ak tout yon ti tab. wap chak maten lè w vini la, lè w vini lekòl la wap vin pran l. Ok, wap vin pran l pou chita. Epi kou laprèmidi, kou lekòl lage wap vin pote l ban mwen ankò. Li di paske ane lekòl la prèske fini, ou pa ka ret chita lakay ou, fòk ou al konpoze. Guys, vrèman, lè matmwazèl lan te di m, te di m sa, se te yon delivrans pou mwen paske Malgre m goumen ansanm avè yo, genyen m konn bay gwo kou, m konn bay move kou, yo pa sispann, yo pa sispann anmerde m. Matmwazèl la te vin ban m chèz lan ansanm avèk tout ti tab la. Kounye a m te ka di m gon ti repo ansanm avè yo. Guys, m konn ap sot lekòl, m gen youn nan demwazèl, youn nan timoun yo kondisip mwen an, e demwazèl sa a kounye a, nou se, nou menm moun, nou menm moun, ok. Se yon ti dam m mèt di ki te pi bon zanmi m. Ti dam nan tèlman joure m. Ti dam nan konn tèlman joure m. M konn ap sot ekòl ti fi sa tèlman di m betiz nan wout la. M santi m gen pwoblèm. M konn rive lakay mwen m ap kriye. Lè manman m mande m sa m genyen, m di, Manman men sa, men sa entèl di m, men sa entèl di m. Manman m di, Pitit mwen. Manman m vin rive yon lè kè manman m fè l mal pou mwen. Manman m ap soufri. Nou konn manman. Manman m ap soufri andan pou mwen. Men manman m pa ka. pa ka fè m kite ane lekòl la paske mwen pral konpoze nan egzamen nan egzamen ofisyèl guys lè lè rive pou m t al konpoze m al konpoze m al konpoze ak tout on chagren paske timoun yo vin nan lekòl la m pa konn pa pase ok m pa konn fè mwayèn 8 m pa konn fè 9 m pa. M konn fè 7 wi, m te konn fè 7. Men, m toujou pase. Timoun yo vin rive yon lè yo di o m tèlman mal, m tèlman mal, m tèlman pa konn anyen, m tèlman sòt, timoun yo rele m Somali. Somali ki vle di peyi ki pi pòv la ok peyi ki pi pòv la timoun yo rele m somali timoun yo bliye non m depi yap pale de mwen somali depi yo yo lekòl lage la ou tande somali somali yo menm fè lòt elèv lòt elèv ki nan lòt klas ap fawouche m tou non sa te vrèman fè m mal e lè m ta pral konpoze malgre m te piti m pat vrèman konprann Bondye vre m pat vrèman konprann kisa Bondye ka fè Men lè m ta pral konpoze m te di Bondye, menm ke m te toumante nan klas la anpil, m santi m toumante, m pase yon ane lekòl twomatize, m di Bondye m pa pase yon bon ane lekòl, men m di Bondye si ke ou kite m al konpoze pou m pa reyisi, kounya la yo pral fawouche m plis, e sitou nou tout la e nan menm zòn yo nou toujou rete, Ok m di Bondye si m ale nan egzamen an m pa reyisi li pa p bon pou mwen paske yo deja t ap fawouche m yo konnen m pa konn pa pase yo konnen m toujou fè devwa m yo konnen m toujou konn leson m yo fawouche m yo ban m vye non m di Bondye si mwen pa reyisi malgre m santi m m pa m pa byen aprann vre pou m ta al konpoze men m di Bondye pa kite m al konpoze pou m pa reyisi koz si m pa reyisi nan egzamen an Li pa bon pou mwen. M di m ap pase move moman anba bouch timoun sa yo. E vrèman vre, m ka di, m ka di sa se premye, sa se premye mirak Bondye te fè pou mwen. Sa se premye, premye mirak Bondye te fè pou mwen. Mwen t al konpoze, ok, mwen t al konpoze. E lè m t ap, lè, lè lavèy egzamen, nou tout al chèche fich. Yo te kanpe, yo te di konsa ke. Oh nou tout ap reyisi selman somali ki pap reyisi yo di nou tout ap bon nan egzamen an selman somali ki pap bon lè yo te dim sa lèm te rive lakay mwen m te met jenou m atè m te pale avèk Bondye avèk dlo nan jem e Bondye te tande priyèm vrèman Bondye te tande priyèm vre mwen te ale nan egzamen an m te konpoze. E lè rezilta a te bay, m te pè al chache rezilta a paske m te konnen m te gendwa pa t bon. M te pè al pran rezilta a. Men lè manman m t al chèche rezilta a pou mwen, m te fè 700 e pi pwen. M te di Bondye mèsi pou sa. Malgre ane lekòl lan pa t bon pou mwen, oke, malgre ane lekòl lan pa t bon pou mwen, m te jwenn anpil difikilte ladan, m te jwenn anpil pwoblèm ladan, men Bondye pa t kite m wont. Bondye pat kite m wont pou fawouch t al plis moun mwen, men Bondye te fè m reyisi. Se poutèt sa m ap di, penenpòt timoun, penenpòt timoun ou byen m pa bezwen konnen si e ta nan travay ou, si se ta nan travay ou, nan travay ou byen, nan inivèsite a ou byen nan lekòl ou, ou byen nan legliz ou nenpòt kote ou ta wè, ou rankontre avèk yon difikilte konsa, ou ta wè tout moun leve kont ou. Selman fè Bondye konfyans epi Bondye ap edew ok fè Bondye konfyans ok pa janm pa janm dekouraje kwè nan Bondye lè wap priye toujou toujou di Bondye m wè tout moun leve kont mwen m pa konn poukisa men m konnen Bondye ou menm ki konn leve moun an diyite leve m an diyite depi w mande Bondye sa avèk lafwa se wè wap wè tout moun sa yo ki te gen pwoblèm ansanm avèw la Yo vin, yo vin yon lè yo vin ap chèche byen ansanm avè w. Ebyen, aprè ennan, dezan, timoun, menm timoun sa yo ki te fè m travay sa, ki te fè m te gen dwa pa t reyisi nan egzamen pou yo tout t al konpoze, pou yo tout te bon, mwen menm pou m pa t bon an. Ennan, dezan. Gen ladan yo kap flate m pou m bi ansanm avè yo. E mwen di nou depi an 2008, genyen jis kounye a m pa pale ansanm avè yo. Genyen m jwenn plizyè fwa k voye demand ami ban mwen sou Facebook. M son moun ki vrèman gen ògèy, ok. M son moun ki vrèman gen ògèy, m toujou ap priye Bondye pou l ede m gen ògèy paske m pa fasil bliye sa moun fè m, ok. M pa fasil bliye sa moun fè m. Genyen k toujou ap voye demand ami ban mwen men jis kounya m pa janm santi m ko prè pou m padone yo. M ap di mèsi a ou menm ki te pran tan w pou te gade videyo sa. E e M ap mande nou pou nou gade videyo a nèt. Si nou ka gade si nou ka tande tout sa yo se paske nou gade videyo a nèt. Mwen di nou mèsi. M renmen nou anpil. Adios n ap wè nan yon lòt videyo. Babay!